Bonjou e bonswa mwen li Lindsay byenveni nan chanèl Lisa la si w poko abòne avèk chanèl mwen abòne avèk chanèl mwen peze bèl notifikasyon an pou premye moun ki pou gade videyo mwen si w deja abòne avèk chanèl mwen m di nou yon gran mèsi dèske nou fè pati de Lisaline so jodi a se vlogmas number 10 so m vin avèk on vlog kijan pou reduce stress pandan holiday sa so m pral fè on deplase la pou nou al like e abòne avèk chanèl mwen ok.

Se yon moun ki pwòch, yon moun ki te pwòch ou, li vin mouri. Epi ou tande nouvèl li, li mouri, ou santi w kè w kase pou pandan moun sa a te pwòch ou epi klous ansanm avè w. Epi poutan ou feel emosyonèl. avèk moun sa a ki te mouri a. Dezyèm bagay, rive. Si w santi w ou poukont ou, rele zanmi, fanmi ou soti ansanm avèk yo. Epi. Se konsa ou pap santi w ou boring. Dèfwa li ka strese w, strese w anpil, anpil, anpil. Nimewo 3, Fè reyalis. Jou feriye yo. Pa bezwen pafen. Pandan ou li de sa, ou toujou bezwen pou nou fè yon perfect holiday. Epi poutan, tout bagay pa ka pafen. Dèfwa ou ka bezwen fè yon lòt bay pou ane sa ke ane pase. Nimewo 4, Mete sou kote diferans yo. Fanmi w ki pa Fanmi w ki pa pwòch ou menm, yo rete, yo pa pale avè w, yo pa rele w, kite jan yo ye a. Kite jan yo ye a. Mete diferans nou apa. Sa k te pase. Li fini. Li fini. Enben, katriyèm bagay se mete sou kote diferans ou. Si se fanmi w, zanmi w, yo pa janm konn rele w pou mande w ki jan w ye. Se toutan yo bezwen tripotay epi yo fè w lèlmi pou ankenn rezon. Se sa k fè nou te kite jan yo ye a. Kite jan yo ye a. Mete diferans nou paske se son ou lide. Ok. Se sa k fè gen moun ou ka padone, gen moun ou pa ka padone. Gen moun ki pa padone ou paske yo toujou kenbe yo sou kè ou. Menm yo di yo o m pap vini nan chato w o sa se yon imilyasyon depi w wè yon fanmi w yon zanmi w ou mande lapè ansanm avèk yo paske ou pa konnen kilè yo pwale kilè yo pwale se sak fè rele moun nan mande l eskiz di l sa l fè w la li pa bon. But yo konn ap fèw reproch di oh ou t pito koute sa moun an te diw. Se sak fè fò nou aprann padone epi mete diferans nou apa. Just let it go. E konsa lè Nadia if the person wanna walk out of your life let Them go. Senkyèm bagay, se bidjè. M konnen de tanzantan pou holide sa nou toujou bezwen fè manje, achte kado pou moun. Mete yon bidjè ki sa ou pral achte. Si bagay la pa nan chè, ou mèt achte li. Si bagay la chè, tann lè sèl la vini pou achte li. Pase nan tan sezon sa, Li chè anpil epi wap wè tout kòb ou depanse pou fanmi, zanmi pou ba yo kado pou Christmas. Mete yon bidjè. Fòn ale nan makèt, fòn ale achte kado, go kote, sa moun nan renmen. Bagay yo pa cheap, yo chè. Se sak fè mete yon swètè. ki rele swag don't come cheap de vwe li pa vin cheap li chè li chè li chè li chè anpil si se yon bagay m pral diw planifye davans mete sou kote jou espetik pou fè makèt pou fè manje Konekte ak zanmi w ak lòt aktivite. Si nou bezwen ale nan yon fèt bòdkòm pou pandemic sa, li tèlman bagay paske nou pa ka ale nan fèt, yo toujou polis ap vini di non fò nou disregard fèt sa, omwens ou ka gen 10 moun. Konekte avèk zanmi w, si zanmi w di ann ale tèl kote, tèl kote, pou nou fè yon bèl aktivite pou holide sa. Nimewo 7, sa, m pa t konnen sa, aprann pou w di non. Lè w di non, ou di non nèt. Pa gen pou esplike poukisa ou di non. Dèfwa moun nan di, oh, enben m pa ka ale nan maryaj, oh, m pa ka ale nan fèt. Humm, aprann pou di non. Pase lè w di wi, li vrèman akable kòm si li pran fòs ou pou w di, oh, ou dwe m sa. Non. M te pran leson sa, m pa p janm fè bagay sa pou moun. Si se fanmi m, ok, yes. Depi m ti fanmi m yo toujou di m konprann wi m konprann but pou zanmi m pa ka fè yo konfyans paske lè yo di oh achte sa ba yo mwen ap di non e yo toujou ap di oh enben m pa ka m pa ka ale epi m pap mete biznis moun sa deyò but li konnen kiyès m ap pale but Apwann pou di non. Apwann pou di non. Non se non. Pa gen anyen pou esplike. Nimewo 8, Pa abandone abitid ki an sante. Fwa nou, nou konnen nou renmen manje bagay ki gou, but dèfwa manje sa yo ka. ka ka fè nou malad but m pa di nou pa ka manje sa manje yon bagay ki genyen sans manje fri manje sa ki ki ka kenbe w kòmsi ki ka kenbe san w pran yon ti goute pou sante w epi manje bon manje m konnen nou tout renmen renmen bon manje Fò nou fò nou egalize sa n ap manje a. Dòmi anpil. Dèfwa ou lè ou konn ap dòmi anpil li fè ou parese but fò ou dòmi pou ou kòmsi pou ba like that. Fò ou ri um ri fresh. Kò w lè w dòmi ou konnen ou santi w byen. Dènye bagay m pral di nou la, pran souf. Lè nou pran souf, pran souf sa, fè yon ti mache. Men retire bagay nan tèt, nan sou tèt ou. Tande mizik, epi li yon liv. Pran yon ti sous, li yon liv, tande mizik, download yon app kote ou ka kalme kò ou. E sa pou ou kòmsi, e sa pou ou fè. E li ki ka pran ou ka pran souf ou paske defwa ou konn ap pale anpil nan telefòn ou a yon moun pou anyen pou ankenn sans. Pran yon souf. al mache, tande mizik ki ka fè w kòmsi w nan vakans, apre sa li yon liv. Bonjou e bonswa mwen Lilise byenveni nan chanèl Lisa Live si w poko abòne avèk chanèl mwen abòne avèk chanèl mwen peze bèl notifikasyon an pou premye moun ki pou gade videyo mwen Si w deja abòne avèk chanèl mwen, m di nou yon gran mèsi dèske nou fè pati de de Lisaland. So jodi a se vlogmas number ten so m vin avèk yon vlog kijan pou reduce stress pandan holiday sa so m pral fè yon deplase la pou nou al like E abone avek chanel mwen ok bye.